Pa soti non. Pa soti pitit. Rete la. Mete la nan pitit la ou. Pa soti non Jezi.
Bal sou kokorat san ras. Anpil katouch ap tonbe sou kokorat san ras nan moman nap pale la a e nan moman nap anrejistre emisyon sa byen sur. Se ta kapab yon operasyon elipòte ou byen yon entèvansyon elipòte. Jiska prezan ou kapab di tèt ou, ben ekoute, kisa lap di la a pwiske li te pale de Pasivite lapolis pa rapò ak deklarasyon chèf gang Bendji jiskaprezan m kapab toujou di se yon sòt de parad pa bò kote lapolis nasyonal Dayiti. E koute byen Bendji a fè yn deklarasyon pou agase lapolis epi fòs lòd yo yo menm yo pote boure byen bonè jounen 20 an Pa bliye, se le 19, Bendji te fè deklarasyon sila a pou mande moun Lestè pou kapab ba yo espas la, yo mèt jwe pye yo, paske yo menm, yo pral gen pou yo afwonte lapolis. E lapolis, ebyen eh li rive sou Bendji an fòs, alò la grand kestyon sè de savwa, èske moun yo te gen tan jwe pye yo, paske si nan yè Bendji te fè deklarasyon sa a pou kapab mande, espas paske l pral batay ak lapolis e lapolis vini tout bon vre donk eske moun yo te gentan ale men sanble bagay la pral chanje faz wi paske Bendji a fè yon otre deklarasyon m pa pral di son deklarasyon de feblès non men son deklarasyon pou denonse fason lapolis li menm li pote boure nan kad entèvansyon ou byen operasyon sa a sou baz kokorat san ras e tande byen sa li denonse a. Mèkredi 20 me 2026 E m salye tout moun M fè odyo sa pou m pale ansanman avèk e otorite fatra, otorite konwonpi ki konprann pou yo vin entimide moun Mesye m ap di nou yon bagay mesye Eske nou wè se peyi n ap fè? Lè nap fè gagòt tout moun ap gagote yon bò epi kounya nou konprann pou nou vin entimide moun. Mesye m pral di nou yon bagay e mwen m pa gen pwoblèm nou menm nou se bandi nou gen zam ilegal nan men nou e si yon nèg ou vle afwonte ansanm avè nou wap vin batay avè nou ou mèt batay avè nou pa nenpòt mwayen Nou pa gen pwoblèm. Men, mesye sèt kesyon pou yon nèg ou nan yon elikoptè e pou wap bonbade tout zòn ki alantou yo, kit ou konnen te gen bandi, pa gen bandi nan zòn nan mesye. Pou nap voye bal mesye, pou nap bay popilasyon an bal, plizyè moun ap pran bal mesye. Mesye, m pap pran sa nan men nou non mesye. Mesye tounen boule m, m pap pran sa nan men nou. Te mande Bondye m fout mouri mesye m pap pran sa nan men nou mesye. E, m konnen mwen menm lè m fin pale la nou pral di konsa o se manyen yo manyen m, se pè m pè, se fremi m fremi si si m te pè m tap gentan lage bay deja mesye. M pa gen pou m pè menn, gason pa chwazi jan pou mouri. Gason pa gen matris. Gason se boyo genyen fè kò w di. Mesye wè si nap pèsiste avè bagay elikoptè nap voye bal nan tout zòn yo nap bay moun bal mesye tonnè boule m mesye map fon masak nan depatman sou kont nou mesye. Mesye map fon gwo masak nan depatman sou kont nou mesye. Si wè nap pèsiste mesye avèk bagay elikoptè sa, nap voye bal nan tout zòn nan, inosan moun ki pa konn anyen, pa bliye mesye pa tout moun nan zòn nan ki se moun azam mesye. Si nou pa kanpe nan sa nap fè a mesye map fon gwo masak sou kont leta map fèl. E map fèl, map fèl anpil. E map fè kè nou plen tèlman map fon masak sou konsyans nou mesye. Mwen nap fè kaka nou paka fè anyen e nou pa vle lage bay nap fè kaka nap vin fè sanblan an se konsa mesye. An rive nou yon zòn kote k plen inosan epi voye bal epi kòm ap masakre moun. Mesye wèm pale non mesye. Tonnè krazem mesye. Wè si nou pa sispann ansanm avè sa nap fè a mesye. Map fon masak nan depatman e map fèl nan plizyè bò mesye. N ap fè l nan plizyè bò, mesye. Nou ka leve yon maten, nou rive nan yon zòn, mesye, nou fout jwenn san konbyen, desan moun mouri, mesye. Pa sispann avè sa n ap fè a pou nou wè, mesye. Tonnè kraze m! E m ap moutre nou, mesye, tout mafya ki gen zam nan men yo, yo ka kriminèl. Se wè yo pa fè kriminèl si yo pa vle, mesye. Oke, a bon antandè, sali. Pou Bendjy sa se yn movèz pratik paske si wap batay e koute se pa moun nan popilasyon an ki sipoze viktim. Bendji te mande pèp la retire kò l donk li menm li te swete aske lapolis mande popilasyon an retire kò l tou epi pou operasyon an ta kapab lanse. Men sa Bendji, chèf gang kokorat san ras la, di nan deklarasyon sa ki pral parèt yon ti kras enkyetan ankò yon fwa, se le fèt ke li di li pral pase a laksyon e fwa sa li pral pi bosal. E nou konnen kiyès ki pral peye konsekans lan, se moun ki nan popilasyon an paske. Nan entèvansyon lapolis ap fè la a, nou di ap fè paske nou pa konnen kilè yap kanpe, ebyen deja genyen plizyè viktim nou wè kelke foto ki vin jwenn nou de moun ki viktim genyen sitwayen ki pran bal tou wouj ak san sa se de moun ki ta pral nan aktivite yo. Epi nan entèvansyon eliporte sa a, ebyen plizyè sitwayen yo menm yo pran bal. Eske genyen bandi nan gang Kokorat San Ras ki yo menm pran bal parapò ak operasyon sa a oubyen entèvansyon sa a lapolis ap mennen? Ebyen jiska prezan n ape chache foure zo nan kalalou pou n kapab vini avèk plis detay ba ou nan nèks emisyon. Antouka lapolis li menm li montre li se fòs la paske li pase alaksyon, men y a la manyè de fè! ki an remiz an kestyon. Gen yon kestyon la a ki ap fè deba o nivo de la repiblik. E kestyon sa a li entèpele e otorite yo ki nan peyi a, e chèf de gang, e sila a yo ki pote akizasyon fonde ou non fonde konsènan chèf de gang sila. Ki sa k pase ojiste? Gen yon denonsyasyon ki fèt o nivo de Kafou pou di ke moun yo vrèman ap mal fonksyone, moun yo sou presyon nan komin sila. Ki sa k pase? Gen Morvan e Rudy Sanon ki yo menm denonse zak kidnaping ki ap fèt o nivo de Kafou. E Krisla ap pri lapawòl. Pou di ke zafè kidnaping nèg yo ap pale a se pa ditou vrè. Koute Krisla. Ou di, ou bay manti, manti. Pa gen pyès moun k ap viv Kafou yo kidnape pou al nan bank avè l pou y al mande lajan. Ou di. Manti! Si n ap bay enfòmasyon, mesye bay bon enfòmasyon. Pa bay enfòmasyon pou n fè moun rayi moun, epi nou menm n ap trip n ap fè lajan mesye. Bay bon enfòmasyon. Pa gen pyès moun k ap viv Kafou yo kidnape Kafou Pou yo fèl al nan bank. Pa gen kidnaping kafou ou di. Pa gen kidnaping kafou ou di. Ok epi tou m pa kidnapè ou di. Pa gen pyès kidnaping kafou. Nou pwopòz medya nou nan fè lajan nan fè moun rayi moun. M pap travay lan bank non ou di si yon moun vin pran kob lan bank kijan m fè konnen menn? Mande si yo konn wè figi sa si yo konn wè nèg mwen vin pran kob lan bank menn? Menm si m gon kob lan bank lap difisil poum pranl paske m pa gen kontak pyès direktè pyès moun menn sa m fè kontak direktè bank lan sa m bezwen lan bank? Ou di wi m son bon moun. Wi m son bon moun. Ou pa konnen m. Moun k ap pale de mwen ou pa konnen m menm. E pi paske pèp la lach menm gen anpil moun ki pa vin di sa wi m son bon moun. E pi ou di sispann fè manti menm. Pa gen pyès moun yo kidnape kafou k ap viv kafou. Ok M pa responsab sekirite moun sou moun kafou et petyonvil et delma sa m konnen menn gen nèg kap fè lari m pa konn fè lari non menn sa m konnen menn ou di m pap fè lòt video ankò non pou m vin demanti nèg pa gen kidnapi pa gen moun kafou yo kidnape kafou yo al nan bank avèl ok. Map fè video ankò mesye. Sispann. Sispann. E si gen moun anndan kafou yo kidnape kafou. Yo mennen al nan bank fèm konnen. E pa vre ou di. Wap fè manti. Wap fè manti. Chache enfomasyon pou n konnen byen. Retirem nan radot sa menm. Donk pou krisla se parad neg yo ap fè pou ta fè konprann ke. Ebyen gang kafou, gang ki anba kontwòl li ap fè kidnaping. Epoutan, Rudy Sanon e John Colem Morvan pral vini avèk de detay. Dabò pou Rudy Sanon, se de zankèt ki ap mennen pa de polisye ki nan yon seri de estrikti ki chaje pou kapab mennen ankèt sou yon seri de moun ki kidnape. E gen vèsyon ki tonbe ki fè kwè ke. Nèg yo fin pran moun yo, alò si n pa vle di kidnaping paske nèg yo se yo k chèf komin nan, y ap ransone moun, yo ale avèk yo labank, yo fè yo fè retrè sou pwòp kanè yo pou bay gang nan. Bagay sa yo grav si se vre mezanmi. Antouka, nèg yo pale, konsèy de moun yo pran la yo apovri yo, epi an retou chèf de gang Krisla li menm li parèt. nan yon elan de jimnastik pou ta fè konprann ke tou va byen o nivo de la komin de Carrefour, Rudy Sanon a l'aparey. M bay yon nouvèl yè sou Kafou, Krisla reponn mwen, epi mwen, yè swa pandan map gade baskèt, epi mwen wè videyo a, m gade li, paske m konsène. Krisla reponn mwen pou l di l pa konn fè kidnapin, pa gen kidnapin Kafou. Bon Kris, m pa konn al Kafou. E pa sa nou pa konprann lè m pale wi, m pa konn al Kafou. Mwen di w byen son w enspektè polis, on anketè ki di m sa. Ke m te kwaze l on makèt, e y ap mennen ankèt sou bagay la, e kote ke moun yo di nou pran yo, nou mennen yo anndan bank lan al fè retrè ba yo. Nou debalize kanè moun yo. Bon w ap plede w ap di e pa vre. Sa vle di kafou li menm son kote nòmal, k ap fonksyone nòmal gen leta ladan l? M kwè w gen leta kafou. E Francesco El Fenomeno Platon premye fwa m wè w ou di m pa janm sal w men premye fwa m wè w Faton Baro m tou pwofite salye w tou e Niva Senlou ou vin anreta nan kay la maten an Mesye Patrick Blaise Patricia Siméon gadon gadon koze nou tout moun sa anreta maten an e Sterline Brigier Olivier. Mwen salye nou wi Komin ou lan men ou ou fè sa ou vle a komin ou ou met tout leta deyò Kounye a wap mande pou leta ba yon majistra Majistra ki te genyen an ou pat kouri dèyèl Ajan enterimè a ki oblije al kache lòtbò Li ba w kafou si l pat ba w kafou li tap mouri Kounye a wap pale de Pa gen kidnapin nan kafou Pandan ke nap pran moun yo, nap mennen moun yo anndan bank. Konn an kon sak dwòl la, se yo de twa moun nan, bay wè moun sa yo, mpa menm be, a 90 pou san nan dyaspora yo ye. Gen moun ki di, mte sispèk sa wi, pase Kristal ap bay rezon wi. Mte sispèk sa wi, pase depi lè mte wè misye di sa, e mte gentan konn se manti lap bay, pase moun paka vòlè kafou. Sak fè moun paka vòlè kafou a? Gon ti vòlè kafou mpral dezabiye lan emisyon an la, ki son sòlda Kris la. M pral dezabiye l nan emisyon an la. E pa vòlè l ye? Avèk e kafou pa gen vòlè a. Nou chita lòt bò a, chita radote. Gon bann nan nou e fanatik gang nou ye, nou se patizan gang, epi n ap pran pòz nou bezwen Ayiti chanje. Ki moun k ap voye pil zam? Mamax Pierre m salye w e Richardson SOS Milien m pa bliye w se w k pat la e a di wap fè dega sou kafou epi w bezwen pou moun ret an silans mesye tout moun pa ka ret an silans nèg ki konn manje kòb gang. fèt pou pale paske nou si yo pa pale si nou mande yo pou yo pale yo pa pale nou ka avili yo pa egzanp yon nèg tankou krisla si w vle w ka avili gèri anri ou ka avili e ti jan ou ka avili nèg sa yo si w vle paske nèg sa yo manje kòb gang men ou pa ka enpeche moun pale krisla Bagay la bel e byen egziste ke nou mennen moun yo e li pa oblije ou menm e chèf ou ye tout moun konnen ou pap janm e ou ka ale men e sòlda w yo. Maricia Charles n ap kriye pou sanitasyon Pierre Michel ou pa t ap moute jodi a e ou pa oblije se ou k ale non men gen gwo plenyen lan kafou. ke nou nou mennen moun yo anndan bank lan, e pa deyò nou kanpe non, n antre anndan bank lan, n akonpanye moun yo al sou kès, al nan gichè a pou pran kòb ba nou. Nou fè moun nan pran tout kòb li gen sou kanè l ba nou. E m vin tande l nan bouch lòt moun, men se nan bouch yon polisye m tande l avan ki di m sa. Yo oblije ap ankete a distans paske yo pa ka al Kafou. Kona lè w vin parèt, m pap, sa w, sa w, asime sa w ye mèt la. Kona m ka konprann ou te pi jèn gen moun ki blague w lan gang ou ka regrèt, men asime sa w ye. E bandi w ye, bon avan la w ap fè video w ap di depi se moun ki fè tèl bagay lan kafou, w ap voye tout al wè bawon, kisa w ye pou w ap voye moun al wè bawon? Kisa w ye? Mwen menm pwoblèm nou avè mwen e pa Etazini m kache ni Kanada pou m pale avè nou m an Ayiti. Sa di si n bezwen m n ap jwenn mwen. Paske m si ke nou tout konn ki kote studio a ye. Bon se vre nou pa ka vini men nou gentan met grenn nan mounn nou nou vini tou. Se pwoblèm sa nou gen avè m. E pa yon moun k ap pale epi ki pa atè a. Sa atè a m ye mwen menm. Kout menm anba Ayiti a m pap bay li lòt bò. M ap bay li la an Ayiti. E mesye, mwen menm mwen m wè gen demach k ap fèt pou dyaspora a vote, ou wè bagay sa a mwen m kont li. Malgre m gen anpil zanmi nan dyaspora a, e moun nou kalite moun nou gen nan dyaspora a yo la a, moun sa yo pa ka lan, e gen yon bann nan yo, m sòri pou lòt ki bon yo, pase gen yon 40 pousan ki bon. yon 40 a 50 pousan ki bon men lòt 50 pousan an tèlman gang ke ou pa ka ba moun sa yo vote moun sa yo ap fè dega sou peyi a avèk vòt yo a e si nou kwè sa m di a se manti gade pou nou wè lè lanmò san jou ap pale al swiv kòmantè anba l yo pou nou wè lè kòmantè favorab dyaspora k ap fè yo dyaspora k ap fè yo Dyaspora tèt anba. Gon dyaspora tèt anba. Ki kore tout tenten ki gen an Ayiti. Kon la wal bay dyaspora vote. Yo ka fè Kris la prezidan. Huh. Yo ka fè Chris la prezidan. Judson e je kwa. Wap tann gen emisyon Haiti nan mondyal la 1 è, 1 è pou 2 è. Se lundi, mercredi, vendredi. M pa ka pale sou seleksyon an pou lanse sa nou vle. E a 1 è m gen emisyon avèk Kimberly epi Fanfan. JB. Wi, Ruben Lexis. Pi fò moun m ap salye la le maten yo, e pa nan dyaspora yo ye? Pi fò moun m ap salye ni sou telefòn mwen, ni anba live, ni YouTube, ni Facebook, se yon bann moun ki nan dyaspora. Mwen menm, lè m ap pale, m konn ki moun pou m retire. Ou pa tande m di gen senkant pousan? Enben, gen senkant pousan ki pa ladan l. Men pil zam kap voye, pil bagay kap voye nou konnen moun kap voyel. E menm moun sa yo kore gang. Lè gang nan fè live nou pa wè anba yo. Kap di kris la delivre peyi a pou mwen. Bon kris la mare peyi a pou l delivre l. E se pa konprann moun yo pa genyen non apa. Ou wè a fè bagay konprann nan e manti li ye. Ayisyen kap jete fatra an Ayiti a, li pa jete fatra a letranje. Li pè bounda l tankou chat. E ga la fè bagay moun ap di moun nan pa edike, moun nan ap manti. Lè l rive nan peyi etranje l pran fòm kò l. E ga la moun nan konn byen ak mal. Gon moun, on moun bezwen al lekòl pou konn byen ak mal. Yon moun pa bezwen al lekòl pou konn byen ak mal. Byen ak mal son bagay natirèl, wap konn sak byen, wap konn sak mal. Konn wè moun nan gon fokis. Yon nèk te kou kris. Kris se depi lan e eleman ki te responsab e simityè pa wopren sou lavalas la. Fefe E depi sou fefe wi kris lan gang Kris se solda fefe li te ye wi Epa nèg ki lan gang kounye a depi lèl ti moun vre li lan gang wi E son jèn gason Depi lè kris la ti moun li lan gang Konnya pou kris la ap joure m pase m di Nèg yo ap fè kidnap bon li pa joure m non lap pale. Li pa joure m, m pa ka di l joure m. Epi konn la li jwenn dyaspora k ap aplodi l. Sa son bagay, on bagay anraje wi. Pase sa k rive, gon bon nèg nan dyaspora ki pa vle travay di. Nèg la achte on zam 500 dola ameriken, 1000 dola ameriken, èske m ka achte zam nan nan men l? Lap revann zam nan 8 mil dola, 10 mil dola meriken. Se nèg kap fè kidnapin ki kache zam nan nan menl, nèg kap detounen kamyon. Nèg kap vòlè avèk zam nan e lik bezwen zam nan, e nèg sa k bezwen zam nan. Konn a nèg ki ozetazini kap voye zam ayiti a, li pa bezwen mouvman gang nan janm fini non. Paske lè on nèg met mil dola deyòl fè 8 mil dola. Depi zam nan kapab rive a bon pò, li fon, li fon, li fon, li fon, si l von 3 zam nan al fè 24 mil dola, kot nèg sa pral pèdi tan al fè 12 zèdtan ap travay a 20 dola, 15 dola lè? Egal a nèg sa li menm l ap toujou chofe pou gang ret chita la an Ayiti ap anmède moun da moun. Epi travay yo, yo pi fò lan yo, se yo k ap atake moun k ap di moun gang. Pi fò lan yo sou rezo a. Gen kap di w a misye se misye, misye se e tchoul entèl, se fanm entèl. Misye te antoure prezidan Jovenel. E langaj yo wi. Pandan se tan, Martine di Martelly te antoure Jovenel, menm yo menm nan, ou pa wè yo youn pale. Sa di w wè yo gen lespri. Genyen k fache kont Martine. Genyen k fache kont Martine. Ou gen fanm dan youn sou lòt ki Boston an. Semèn sa ou wè l te pran, li pran lwa. Lè Martine te di e Martelly k touye Jovenel la ou pa wè l te kont Martine? Sa vle di tout moun sa yo de menm tandans. Anndan dyaspora a ki gen dyaspora kaka a, sa k salòp la, yo tout gen menm tandans. Gen de Ayisyen k ap travay lò kote yo, yo enpeche Ayisyen an viv. Yo gen posede moun y ap pran, ou mande kote moun sa yo soti. Gen de refleksyon y ap ponn, ou mande kote yo jwenn refleksyon sa a. Men yo sou moun. Yo anba tout live yo vin radote, se yo krèm a, nèg la ap voye zam an Ayiti pou gang fè kidnapin touye moun, boule kay moun, epi nèg la di w li renmen Ayiti. Nan kisa w renmen Ayiti a la a? Ou renmen Ayiti paske w ap fè kòb fasil sou li. Ou achte yon zam pou 500 dola, ou ap revann li 4-5 mil dola ameriken. Ki w fè pa renmen Ayiti a? Fò renmen Ayiti. Men ou menm ou kon Ayiti, Ayiti ou renmen an, se Ayiti k dezòd la wi, e pa Ayiti k bon an non. Gon bann nan nou depi Ayiti bon, e nou fini wi. Men mwen gen nèg ki panse, e gon gen yon ki mwen k te di sa, o si e pat gen bagay misye pa t ap egziste. Nou pa konn wè emisyon spò m yo? Pa gen bagay lan Timoun di a m ap fè plis emisyon spò, m ap fè emisyon blag. Ou oblije e nou e vò e yon pil vòlè k mennen m vin pale politik la a wi. Yon ekip vòlè ki mennen m vin la pale politik. Mwen m t ap ret kote m ye al nan ti spò mwen. Men nou tèl tèlman gen vòlè k ap pale an Ayiti Mwen m pa fè mon prè zenglendo kontan non. Klasikman m ta kapab di Rudy Sanon li vekse Krisla paske lè li di ke ekoute ou ka regrèt ou antre nan gang nan men pa bliye gen yon pakèt ekzaksyon ki deja tonbe sou do w mwen m fò m di ke sou dosye Krisla a gen lòt enfòmasyon ki ap veyikile e je panse ke se chèf de gang il va etre frape par ce qu'on appelle la condamnation de soi-même par soi-même. En disant, Pourquoi avais-je fait ça? E nou ta kapab di plis, Pourquoi avais-je fait ça sans ça? Paske menm lè Kris la ta gen tout pouvwa, menm lè yo ta mete l wa peyi Dayiti, gon bagay k ap manje l anndan l. E bagay sa a, jou larepiblik konnen l, sa pral fè yon eksplozyon dan larepiblik. Men n ap kontinye mennen ankèt toujou paske ou konnen nou menm nou trè pwofesyonèl. Nou pa nan lojik woywoy la. Men m ta kapab di Rudy peze fò sou Krisla pou fè konprann ke anpil fwa Krisla ap fè jimnastik men sèt fwa si Krisla est avide de recours. Li pa kapab dedyabolize tèt li pa rapò ak sitiyasyon ki gen la. E Morvan menm vini. Morvan anfonse klou a nèt. Kidnapè se kidnapè. Vòlè se vòlè. Se nan lojik sa a m ta kapab di e nan ton sa a Morvan li menm li lage l. Krisla pa konn fè kidnaping se manti y ap fè sou li. Donk yn manyè de ridikilize se chèf de gang. Koute non. 20 me 2026 mwen salye tout moun lòm John Colem Morvan mèdam mesye e sa fèm mal pou m wè ke nou nan yon peyi pou yon seri de kriminèl ki ta sipoze yon kote pou yap reflechi oubyen pou yo lakay bawon Se yo kap vin bay moun serye repons nan peyi a. Se grav e achi grav. Medam, mesye, mwen menm pèsonèlman, m pa ka kontwole konbyen zanmi m nèg sa yo kidnape nan peyi a, yo dechèpiye nan peyi a. Nèg sa yo, kay fanmi m, tè fanmi m, nèg sa yo vòlè nan peyi a. Epi kriminèl notwa sa yo lè y ap pale yon ti gwoup yo toujou ap vann yon lòt ti gwoup kòm bon moun. Medam mesye, sè dènye tan avèk la kreyasyon de Team Reyaksyon 4 kreye pa Vladimir Paraison, nèg sa yo evre yo nan fè kidnaping sou tout Dèlma a Petyonvil. Kote yal met kidnape yo? Kay krisla. Pa bliye mikmik li menm nan mwad desanm nan dcpj ta aretel sou delma avek yon paket lot neg avel yon seri de machin degize banalize chaje zam menm polisye dim yo pa janm we zam sa yo menm ki nan dcpj epi li rive lotbo a nan 30 minit paraison voye vin chache yo. Neg team reaksyon 4 sa yo. Des hommes sans uniforme. Antouka Krisla va continuer à se verser dans une logique de parade et mesye sa yo menm yap kontinye anfonse klou a kiyès ki bay manti kiyès ki bay verite ebyen nap gen pou nou konnen yon jou kanmenm.